Bonswa bonswa bonjou fanmi youtube mwen yo kòman nou ye kòman nou ye pa bliye abòne pataje like kite kòmantè pou mwen brèf kòman nou ye kòman nou ye m panse nou byen m panse tout bagay anfòm pou nou se valina ankò ki tounen nan kay la wi fanmi m te mal anpil wi manman m te konn voye m al achte pitimi pwa kay kay paran mennaj mwen wi bagay yo pat bon vre men paran mennaj mwen ap mache di moun ke m son fanmi pòv m konnen nou son fanmi ki mal moun mal men m toujou al lekòl wi ya m toujou al lekòl medam al lekòl tande malgre bagay yo nwa renmen lekòl tande sa ka rive yo gen dwa pa ka rive Men al lekòl. Si w wè, nan moman w rive a la, ou te nan ti klas, 2020, 2021, 2021 sa la, se klè, se je kale l ye. On moun ki pa konn li w pa ladan l. On moun ki pa konn li, on moun ki pa mete fanm nan fanm, on moun ki pa mete brenn nan brenn ou, ou pa ladan l. Mete brenn sou ou, mete fanm nan fanm ou. Ou tande byen? Wi paranm te mal wi yo pat bon menm ou ka konprann sa selman moun ki tap redi m di nou koman bagay yo ye avek 4 pitit byen ke nou te vin 3 bagay yo pat ok bagay yo pat bon vre vreman vre on jou pate bon m pa koman m janm fè mwa nan komès non m pa kwè sa on jou on mwa nan pate on mwa nan boy on mwa nan sesi on mwa nan sesi ba yo te pat ok menm. Mwen twouve ke paran mennaj mwen wè m twò mal pou mennaj mwen. Pafwa, ti mennaj nou wè nou genyen nan anfans nou an, e pa li k ap mari nou non. Se pa desten an non, se ti bagay an anfans. Se pa desten! Se pa desten! Tann Bondye medam! Brèf, paran, jèn gason, jèn fi, manman, papa, ki wè demwazèl la twòp ba, demèg pa fri, pou pitit ou a, demwazèl ki wè patnè a twò raz pou ou a, arete a bagay sa, stop, stop avèk bagay sa, konnen a, kwè nan avni, kwè nan avni m Mennaj mwen te renmen m anpil anpil anpil anpil Avrèdi li te renmen m Afè manman, papa li Bon manman an pa t konn bay pwoblèm Papa Papa pa t konn bay Papa te di l l ap menm mete l deyò menm Li di bon li pito li pito soti Tan pou l kite m ansanm avèk mwen. Ou konprann mwen? Men, e pa t desten pou nou te rete, brèf, sa pase. Se pa t desten pou nou te rete, brèf, sa pase. Men, paran yo, sispann di fanmi moun twò ba tande. Sispann wè timoun yo, nou ki leve nan menm katye avèk nou, nan menm zòn avè nou yo twò ba. Sispann wè sa paske zye Bondye sou yo, zye Bondye ap kale, zye Bondye ap gade yo, nou pa konn lavni, nou pa konn sa yo ka vin ye demen, se sak fè medam m toujou di nou kenbe tèt nou, kraze bèt nou, ale lekòl, fòme tèt nou, pa kouche pou an, pa kouche pou lekòl, pa kouche pou manje, pa kouche pou pasi pala pou pa regrèt demen, paske gon bagay ou fè wap regrèt li demen, nou tande byen, Pou nou pa regrèt demen. Regrè se pi gwo bagay ki te ka gen nan lavi an. Bat pou nou pa regrèt demen nou. Bat pou nou pa regrèt demen paske demen gen kichòy, demen ap pote pou nou, demen gen fri, demen gen kado pou nou. Kenbe tèt nou, kenbe diyite nou medam. Pa kite moun rabese nou. Pa kite moun rabese nou, nou gen kapasite. Nou gen kapasite. Nou ekstraòdinè! Nou gen kapasite pa kite moun rabese nou, pa kite moun di, ah ti fi sa, pa kite moun di nou sa, leve tèt nou wo, mache avèk tèt nou wo, mache avèk tèt nou anlè, yeah! Mache avèk tèt nou anlè, pa kite moun rabese nou tande, nou gen valè, nou gen pri, pa kite moun rabese nou, nou gen valè, nou gen pri, e nou.

Ap voye moun achte kredi nan men yo. Nou te ba vre. Men yon sèl bagay, nou pa konn plan Bondye. Jèn gason pa di jèn fi a twò ba pou ou. Manman arete sa pa di de mèg pa fri. Papa kap di ti fi sa ou rekonèt li, ou rekonèt li de wat depi e lanmou kite lanmou fè wout li. Kite se yo menm ki kraze sa men se pa manman k pou kraze l, se pa ou menm jèn fi ki pou ap kraze kraze sa kraze sa paske yon moun ka ba w degouden, pafwa mesye yo ap ofri nou se bèl devan y ap ba nou yo pa bezwen nou vre, s on kouche yo bezwen, s on lage yo bezwen yo pa bezwen nou vre. Kenbe tèt nou, kenbe tèt nou kraze bèt nou toujou al lekòl aprann metye tankou mwen menm la M pa t gentan aprann metye, men nan moman la m ap aprann metye. M ap aprann. M pa t gen chans pou m te aprann non nan jèn aj mwen, kounye a m nan 32 zan. M pa t gen chans pou m te aprann, bagay yo te difisil pou mwen vre. M pral ban nou istwa, dènye aprann m aprann wi tou m tou pran nan cho. M renmen nou anpil, m renmen nou anpil, rès la ap vini, bizou, tchao.